Oh Kako, poukisa w ap antrene di konsa? Se nan je olenpik ou prale? Wap konnen ki vle prepare son desanm prepa sa sezon se out li ye foutbòl la kòmanse Maryaj lakay li ye tonton.
Depi w rale telefòn ou pou fè yon transfè ak TapTap Send, toujou pare pou fè 2 bagay sa yo. Youn, Yon sèlfi. 2, Skane pyès idantite ou. Si w mande m poukisa m ap di w, se pou sekirite w. Paske, TapTap Send vle asire l ou konfime idantite w a chak fwa pou li menm li kapab pwoteje w.
Telespektatè, telespektatris Télé Éclair ensi ke la TV a chèn 30 nou di w yon gwo bonswa tou depan de ki lè ak ki kote wap gade emisyon paw la ki li menm se remiz an je non pam se Jean Kenson Caries ki kontan rantre lakay ou poun pote pou ou aprè midi an yon bèl sekans demisyon ki pral konsakre esansyèlman avèk tiraj osò nou konnen pou uityèm de final Lig dè chanpyon yo. Donk kòm dabitid reyalizatè emisyon sa li pa lòt se gran reyalizatè sa ki se Junio Jean Jacques kap fè yon trè trè trè bon travay. Se li menm ki pote, ki pèmèt nou pote pou ou si bèl emisyon sa aprè midi an. Donk yon gwo kout chapo pou gwo bout reyalizatè sa. Kite n pwofite salye tout teknisyen yo nan Télé Éclair chèn 4 lan, Yameley Nelson, Ben, Morichel ensi ke Mariano Laventure. Ou menm kap swiv nou anba live youtube lan nou di w pwofite pataje emisyon sa. Pou bokou plis de moun yo menm yo kapab abòne avèk chanèl la, men tou se meyè fason wap pèmèt emisyon sa li menm la vanse vè lavan, map pale de emisyon paw la, emisyon ke w renmen an ki se Remiz an je! Donk jodi a nou konnen se te tiraj osò 8 tièm de final lig dè chanpyon yo, men byen avan ke nal pale de tiraj yo kite nou di w ke nou pote emisyon sa pou ou, se gras avèk 2 sponsò, se yo menm jiska prezan ki louvri pòt, ki pran nou a bra ouvè lakay yo. Premye sponsò a li pa lòt se Paryaj Lakay, ou menm ki se gran paryè, wikenn foutbòl la ap rive la, ebyen pa neglije fè fich ou sou Paryaj Lakay. W ap tou senpleman mon rale telefòn ou, monte sou sit la ki se www.paryajlakay.com epi w ap kapab fè fich ou san gran difikilte. Sou plato sa a. Mwen toujou di l, Guetchine toujou repete l ke paryaj lakay avèk yon minimòm ki se 10 goud, ou ka pa fè, ou kapab fè maksimòm nan ki li menm se 1 milyon 2 goud. Monte sou sit la, fè fich ou, sa k bèl nan paryaj lakay la, kote ou genyen an, yo tou mete lajan disponib pou ou sou kont ou. Ou pa vle al pran liy, ou pa vle ale nan kèk sikisal pou al fè fich ou, pou moun pa konn afè ou, ebyen monte sou sit lan. Epi lòt sponsò a, li pa lòt se TapTapSend, TapTapSend se mwayen ki pi fasil ke ou menm k ap viv aletranje, Ou kapab itilize pou fè transfè bay zanmi ou fanmi ou kap viv isit an Ayiti. Men surtout sa ke nap mande w, itilize kòd promo pa nou an li menm ki se REJ, REJ la ekri REJ, konsa moun nan lap jwenn 10 dola bonus sou premye transfè ke wap gen pou fè pou li an. Ou menm ki an Ayiti, pa neglije elaji kont moncash ou, sa ap fasilite w resevwa lajan dirèkteman sou telefòn ou an 1 klik e ou pap gen ou pap gen pou fè anpil deplasman tou pou al pran l Si se an wikenn ou konnen bank pa ouvri, w ap tou senpleman ale kay yon ajan moncash w ap kapab retire kòb ou san grand difikilte. TapTapSend, mwayen ki pi efikas pou fè transfè de letranje vè Ayiti. Jan nou te di l an titre, tiraj osò uityèm de final Lig dè Chanpyon an, ebyen li te fèt vandredi sa a Nyon du kote de la Swis. Ebyen tiraj osò la li prezante sou fòma 2 tablo jan w ap gade l la. Premye tablo a ki se kote goch la, Gen Paris Saint Germain k ap afwonte ekip Manchester City an, gen ekip Galatasaray la k ap jwe fas avèk ekip Liverpool lan, gen ekip Real Madrid la k ap jwe fas avèk Manchester City, Atalanta de Bergame Bayern Munich, epi sou bò dwat la gen Newcastle Football Club Barcelone, Atlético Madrid Tottenham, Bodo Glimt Sporting CP epi dènye uityèm de final lan Se ekip Bayer Leverkusen nan li menm k ap resevwa, bon pa k ap resevwa, k ap afwonte ekip Arsenal lan, Arsenal ki se li menm yon klèb anglè. Sou kote goch la, n ap remake ke ou santi gen bokou plis de pwa sou kote goch la. Lè w di Paris Saint-Germain, chanpyon de Lig dè Chanpyon sezon pase, lè w di Chelsea, se 2 fwa chanpyon de Lig dè Chanpyon, E chanpyon du mond dè klèb sezon k sot pase an. Lè w di Galatasaray, li poko gen Lig dè Chanpyon. Lè w di Liverpool, se youn nan klèb ki plis titre nan zafè Lig dè Chanpyon. Real Madrid se klèb ki plis titre a. Manchester City se on Lig dè Chanpyon. Atalanta de Bergame pa genyen, men Bayern Munich se youn nan klèb ki pi titre yo. Lè n gade sou lòt bò a. Se sèlman Barcelone ki li menm ranpòte Lig dè Chanpyon. Donk ou kapab di, sou bò dwat la, se Barcelone ki mete men sèlman sou twofe sa a. Donk tiraj la, li menm ki jan l dewoule, se ke kote goch la, tout ekip sa yo y ap gen pou yo batay antre yo pou yo rive jiska final. Epi sou kote dwat la, de menm y ap gen pou yo batay antre yo jiska final. Prenons le cas, Paris Saint-Germain nan uityèm de final ap jwe fas avèk Chelsea. Nan kar de final, si Paris Saint-Germain ta kalifye, l ap gen posibilite pou l jwe swa Galatasaray oubyen Liverpool, youn nan yo ki pase an. Real Madrid pa egzanp, k ap jwe fas avèk Manchester City, n ap vin sou sa, Real Madrid si l pase, l ap ret tann de pye fèm swa Atalanta de Bergame, swa ekip Bayern Munich lan. Donk, Real Madrid pa gen posibilite pou ta jwenn yon Real Madrid-Barcelone nan kar de final, nan demi final, non. Ou senpleman ap jwenn ekip sa yo, m ap pale de Real Madrid e Barcelone, si yo tou 2 a, yo ta rive swiv, fè yon trè bon chemen, ebyen ou ka kwaze yo nan final. Gen anpil fanatik k ap fwote dwèt yo la, k ap di, bon, menm si se nan rèv pou di nou pa ta viv yon yon final de Lig dè Chanpyon Barcelone, Real Madrid, nou poko la, puiske l bonè, se uityèm de final ke li. Mentnan, apre tiraj osò sa yo, youn nan pi gwo afich Pi gwo afich pou mwen menm nan tiraj sa a, se Real Madrid, Manchester City a. Le pourquoi? 5 dènyè ane sa yo, ann ta di, 2 ekip sa yo, yo pral kwaze senkyèm fwa sou 5 dènyè ane sa yo konsekutivman nan match a eliminasyon dirèk. Donk Real Madrid gen 5 ane konsekutiv nan match a eliminasyon dirèk ke l ap kwaze Manchester City. Pou a tit de rapèl, se 2 ekip sa yo nou kapab di 4 ou 5 dènyè ane sa yo ki raple nou dan le tan duèl Real Madrid Bayern Munich. Manchester City, depi lè Pep Salah Guardiola jwe e travèse nan ekip sa, ebyen yo gen pou abitid kwaze Real Madrid sitou nan dènye kare a ou di mwens nan faz a eliminasyon dirèk yo e sa, nou te kapab di ke nan kèk match, City konn gen avantaj la, kèk fwa Real Madrid konn gen avantaj la, men tou, kèk fwa se City ki pase, kèk fwa se Real Madrid ki pase. Pa janm gen yon dominasyon youn ou lòt. Prenons le cas de 2022, Real Madrid. elimine Manchester City, 2023 City elimine ekip Real Madrid lan, 2024 nan kar de final nou pa ka bliye match spektakulè 1 a 1 ki te fèt nan Bernabeu a epi nan match retou la te gon 1 a 1 tou, non se te 3 a 3 nan Bernabeu an epi 1 a 1 e nan Etihad Stadium nan match ki t al deside nan seyans dè tiro bit yo. Donk, se 2 ekip ki abitye kwaze sou 5 dènye ane sa yo mwen di sa, yo toujou kontre nan faz a eliminasyon dirèk oubyen nan match a eliminasyon dirèk, Real Madrid, Manchester City. Mentnan, sezon sa, sezon 2025, 2026 la, ni Real Madrid, ni Manchester City, m pa kwè gen okenn fanatik ki ka fwote men yo pou di ke gen youn ki favori sou lòt. Dayè lè n ap gade kontèks 2 ekip sa yo, Real Madrid ki rive kalifye pou uityèm de final se pase l pase pa nan baraj. Real Madrid nan Liga se dezyèm ke l ye. Wi se vre Manchester City fini nan top 8 nan Lig dè Chanpyon an men son Manchester City ki wè yon ekip tankou Bodo Glimt te bat li. Son Manchester City ki dezyèm nan Premyè Lig lan. Se pa Manchester City ki te raple nou Manchester City 2023 k t ap pran Lig dè Chanpyon an ki te genyen de trè bon jwè. Tèlke Kevin De Bruyne, Rodri te nan top fòm ni lè sa a, Erling Bro Haaland tap krache dife men se yon Manchester City remanye, se yon Manchester City kote ke Guardiola ap chèche bay ekip sa a yon idantite. Dayè nou di sa isit lan, mwen m repete l a plizyè repriz ke si Manchester City te bon se li menm ki tap nan tèt klasman Premier League la paske Arsenal ap bay piyay, se Manchester City ki pa bon, Manchester City pa an grand fòm. Dayè devan Erling Bro Haaland se petèt moun kap mennen ekip sa a ofansivman, Apa sa, se min yo ki fèt vini, se pa de jwè ki ko ap enpoze yo anndan dispozitif Pep sa la Guardiola. De lotre kote, nou konnen tout difikilte ke Real Madrid li menm li genyen. Dayè, la prèv an è byen grand, wiken, la prèv an è byen grand, wiken sot ki sot pase a, yo tonbe fas avèk Osasuna. Real Madrid gon pwoblèm defansiv kriyan, avèk de jwè kòm Eder Militao ki blese, Dean Howson ki blese, epi, Youn nan zam fatal ofansivman Real Madrid genyen ki se Kylian Mbappé, Kylian Mbappé blese. Mentnan, mwen panse ke double duel sa a, li kapab fatal, ou di mwens li kapab deside suit konpetisyon an. Lè m di suit konpetisyon an, admeton ke Real Madrid ta pase sou Manchester City, wi si se vre gen Bayern Munich nan zòn nan, gen Paris Saint-Germain, men w ap di tèt ou, chemen sa a, Pou Real Madrid, si Real Madrid ta rive pase l rive nan final, m pa konnen non, si l pa jwenn Barcelone, pa gen anyen k ka fè Real Madrid pa chanpyon. Wi Arsenal pi bon, men lè w gade wout Real Madrid gen devan l lan la, Junot Jean Jacques, lè w gade wout Real Madrid lan, ki gen e kote ke l genyen Paris Saint Germain, ou gen Chelsea, ou gen Bayern de Munich, ou gen tout ekip sa yo, men se pa mens afè. Se pa mince afè, posiblite si Real Madrid kalifye pou kar de final pa egzanp, se Bayern Munich li gen posiblite pou l jwe. Si Bayern Munich respekte ran l, li bat Atalanta, se a Bayern Munich l ap kwaze. Nan demi final gen posiblite pou l jwenn swa Paris, swa Chelsea, swa Liverpool ki se 2 gros ekiri. Donk chemen Real Madrid lan son chemen ki li menm ekstrememan konplike, fanatik Real Madrid yo, nou pa gen pou n fwote men nou, pou n di nou jwenn yon bon tiraj, ditou pa, ou ka pase Manchester City, ou pa ka pase Bayern, ou ka pase Bayern, ou pa ka pase Paris, ou byen Liverpool, ou byen Chelsea, donk se vreman konplike sou kote goch la, gen anpil pwa lou, si n pale de kote goch la, nou pa ka pa pale de bò dwat la ki gen Barcelone, Barcelone ap jwe fas avèk ekip Newcastle la nan uityèm de final, w ap di tèt ou. Newcastle son ekip ke Barcelone dayè nan premyè jounen an li te bat Newcastle menm ke Barcelone Newcastle te bal ti fil a retòd men li te bat li tanbyen ke mal donk Barcelone sou bò dwat la si li pase posiblite pou l jwenn swa Tottenham nan kar de final oubyen Atletico Madrid donk Atletico Madrid e Tottenham Tottenham gade pozisyon l nan premyè lig la se sèzyèm ke l ye mwen menm m toujou kwè son aksidan ki fè Tottenham te fini nan top 8 nan lig dè chanpyon answit Bodo Glimt Sporting CP, Odoglip nan se ekip sipriz Lig dè Chanpyon an, min de ryen. Yo bat City, yo bat Inter de Milan nan double duel nan baraj e sèzyèm de final yo. Men, apa sa, pa gen gwo non, se Arsenal ki kapab bay Barcelone pwoblèm lòt bò a. Sa m klè ladan, se Arsenal sèlman ki kapab bay Barcelone pwoblèm. Newcastle, si Barcelone respekte ran li sipoze kalifye. Donk, ke se swa Tottenham, oubyen Atletico Madrid, menm si Atletico Madrid nan koup di wa a, nan match ale a li te pase yon woulo konpresè sou ekip Barcelone nan, men si Barcelone respekte tèt li, li sipoze pase ni Tottenham ni Atletico Madrid. Mentnan, kote ke ki kapab gen yon gwo difikilte pou Barcelone se ekip Arsenal la si li ta pral, gen posiblite pou yo jwe nan demi final. Donk si l jwenn Arsenal nan demi final si Barcelone respekte ran l li rive kalifye pou demi final yo m pa kwè ke Arsenal la ap on kliyan k ap fasil pou Barcelone. Donk mwen te di sa toutalè an posiblite pou Barcelone avèk Real Madrid yo kwaze se sèlman se sèlman nan nan final Lig dè Chanpyon donk poukwa pa ou ta jwenn on Barcelone Real Madrid nan final de Lig dè Chanpyon se t ap on match de wo nivo se t ap yon randevou pou listwa pou listwa E dotan plis ke nou nan ane koup du mond, m panse ke coach Rock tap gen pou l ranpòte lig dè chanpyon sa fas avèk enmi an, li te kapab ede nan deside, bon m pa ka di ede sèlman, li te kapab yon grand pati nan deside sou zafè balon dò pou sezon 2025, 2026 lan. Donk match ale yo kilè ap fèt? Match ale yo ap kòmanse 10 mas, tande byen, Galatasaray-Liverpool, Atalanta-Bayern, Atlético de Madrid-Tottenham, Newcastle-Barcelone. Barcelone se li menm k ap an deplasman nan match ale yo, donk l ap resevwa nan match retou yo. Le 11 mas, Bayern Munich-Arsenal, Bruno Glip, Sporting CP, Real Madrid-Manchester City. Se Real Madrid k ap resevwa dabò nan Bernabeu an, epi pa la suit, L ap de retou, li pral travèse al ann Angletè pou l al afwonte City nan Etihad Stadium nan. Epi match retou yo, yo ap fèt 10 e 17 e 18 mas. Real Madrid ap jwe 18 mas, l ap an deplasman lakay Manchester City epi Barcelone. Real Madrid ap jwe 17 mas, l ap an deplasman lakay City epi Barcelone ap resevwa ekip Newcastle lan le 18 mas k ap vini la. Donk mwa de mas sa se pral yon mwa konplètman desizif pou Barcelone sitou. Barcelone gen randevou avèk ekip Atletico Madrid lan nan demi final retou nan koup du Roi. Barcelone gen randevou avèk Newcastle a 2 repriz. Men tou pou Real Madrid se pral yon mwa mas desisif paske Real Madrid sou 2 tablo sèlman, Lig dè chanpyon e Liga. Real Madrid 2 zièm nan Liga Nan Lig dè Chanpyon nou konnen ke Real Madrid se nan baraj, se sa n rele faz rekale a ke l te soti. Ou pral jwe avèk yon gwo kliyan ki se Manchester City. Ou sou 2 tablo, yon eliminasyon nan mwa mas la kapab ipoteke swit sezon an ou dimwens fen sezon an paske sezon an nou gentan ap kite mwatye a pou n ap rapwoche nou vè lafen. Donk se tout sa yo ki te konsène aktyalite uityèm de final, tiraj osò uityèm de final de Lig dè Chanpyon an, ke n te konten pou, ke n te kontan pote pou ou ti eleman danaliz sa yo. Fanatik Real Madrid ap fwote men yo la, paske yo konnen yo gon gwo kliyan nan men yo, e yo, fanatik Real Madrid yo di yo pa pè, menm jan avèk Alvaro Arbeloa. Arbeloa te gentan di l kwè ke se City l ap jwenn, Tchouaméni, Thibaut Courtois, mesye sa yo te gentan kwè se City y ap jwenn. Menm fanatik Real Madrid te gentan ap di, a, m gentan konnen y ap ban m Manchester City. Ebyen, Manchester City nan men Real Madrid, pouw rive mete menw sou trofe sa yo rele Lig dè Chanpyon an, ke w vlel ke w pa vlel, gwo seri de ekip fòk ou kapab bat yo. Sa a m klè sou sa. Fòk ou kapab bat yo. Menm Barcelone ki sou bò dwat la, on bò ki ekstrèmeman, ki parèt a la pòte de klèb katalan, menl gon Arsenal sou wout li. Arsenal son ekip pyèj, se meyè ekip pou mwen ki genyen nan moman avèk Bayern Munich. Donk bò goch la wi gon pakèt gwo pwa lou nan men Real Madrid men bò dwat la tou Arsenal m pa kwè se se se si gon ekip ki ka fè Barcelone pè se Arsenal ke l rele. Donk efektivman se te tout enfòmasyon sa yo avèk eleman danaliz sa yo ke n te kontan pote pou ou. Mèsi avèk tout moun men tou dabò kite n pwofite remèsye reyalizatè emisyon an Junio Jean Jacques k ap fè yon trè trè trè bon travay. Tout teknisyen Tele Eklè yo, Mariano Laventure, Yamile Nelson, Ben, Moyichel, donk nou te kontan ou menm ki te anba live YouTube la, n ap di w pataje emisyon sa a pou bokou plis de moun, yo menm yo kapab okouran de lè n ake n ap gen pou n pibliye pwochen emisyon nou an. Men tou, n ap raple ke nou te rantre lakay ou se te gras avèk 2 sponsò, tou dabò se te Paryaj Lakay ki se pi gwo pari spòtif la, monte sou sit la ki se www.paryajlakay.com, w ap kapab fè fich ou san grande difikilte Avèk 10 goud sèlman ou kapab fè yon milyon goud epi lòt sponsò a li pa lòt ke TapTapSend, TapTapSend se mwayen ki pi fasil ke ou menm kap viv aletranje ou kapab itilize pou fè transfè bay zanmi ou fanmi ou kap viv isit an Ayiti men sitou itilize kòd pwomo pa nou an li menm ki se REJ donk se la nou kanpe avèk sekans emisyon sa mèsi tout moun nou baw randevou a la semèn pwochèn pou yon lòt ribrik Remizanje.
Oh Kako, poukisa w ap antrene di konsa? Se nan je olenpik ou prale? W ap konnen, ki vle prepare son desanm, prepa sa sezon! Se out li ye, foutbòl la kòmanse! Maryaj lakay li ye tonton!
Depi w rale telefòn ou pou fè yon transfè ak TapTap Send, toujou pare pou fè 2 bagay sa yo. Youn, yon sèlfi. 2, skane pyès idantite ou. Si w mande m poukisa m ap di w, se pou sekirite w. Paske, TapTap Send vle asire l ou konfime idantite w a chak fwa pou li menm li kapab pwoteje w.